Zanmim si w wè wap viv sou katye lakay ou se la ou fèt lè w grandi ok la tout fanmi w fèt papa w manman w se la se moun katye a yo ye ou wè wap grandi w al koze avèk yon tifi sou katye an li meprize w epi lè afè w vin bon lè w retounen al koze avè li li aksepte w konnen lanmou sa Li pa yon lanmou reyèl. Oh! Paske fanm ki renmen w lan. Menm si afè w pa bon. L ap aksepte w konsa nan vi l. Exactement.
Ou wè fanm ki renmen w lan. Malos ki gen isi mezye. Ou wè gason k renmen w lan. Menm si w te sot nan yon fanmi ki pòv, l ap aksepte w, l ap lite pou ou jouskaske ansanm nou reyalize rèv nou yo. Men depi w wè w t ap koze ak moun nan. Bagay la pral grav wi.
Depi nan jenès ou. Li pa t janm vle w. Li pa t janm renmen w. Li te toujou wè pye w kwochi. Li te toujou wè tèt ou gwo. Li te toujou wè a, ala ti gason gen nen plat papa. Se pandan w fin antre nan inivèsite a, pandan yo rele w pou al travay la, pandan w vin ap fè kou a, pandan w vin vwayaje a, pandan w lotbò a, se lè sa a, fi a deside pou l reponn ou renmen, konnen, monchè w pa gen fanm. Oh! Ou gon fanm ki vin kale tèt ou. Ou gon fanm ki vin manje enterè w. Ou gon fanm ki vin souse ti sa w gen. Depi w tap pale a fi a nan jenès ou, lè afè w pat bon, lè manman w papa w te konn achte ti gode diri kredi nan men machann sou katye a, moun konsa pat vle w. Lè afè w vin bon an, Se lè sa a. Lap voye mande w whatsapp. Lap voye di w, ah apa w pa janm pale avè m ankò. Oh, oh Jean, apa w pa janm, apa w pa tou pa janm mande pou mwen. Oh Jean, apa w pa janm voye yon 10 dola pou mwen. Konprann? Se lè sa a lap di w, Jean, eh, eh, m sonje yon lè w tap koze avè m wi, konprann, m pat gen matirite, men kounye a papa, konprann. Men si w vle nou ka toujou fè afè. Blòf! Koze kremòl! Pa tonbe. Pa tonbe. Nan pyèj sa yo. Bagay la pral grav wi.
Konprann?
Ou menm fi tou. Si w wè w t ap koze yon nèg. Osinon nèg la t ap koze avè w. Sou katye a. Ok? Sa pa t ka mache. E pa pandan w vin pati a se lè sa nèg la ap rele w pou l ap di w monchè. Koman w ye la? Koman bagay yo ye? Ou gen plas pou 1 kounye a? Bagay yo spike isi mesye. Lanmou enterè. Ok. M ap ouvi je nou wi medam. Ok. Se Tonton Degode komedyen pèp la. M toujou la pou m ouvri zye nou. M toujou la pou m ouvri zye nou pou m di nou sa k ap bon pou nou. Bagay yo spike isi mesye. Ok.
Si nou tonbe nan pyèj. Se pa koze pam. Lanmou son bagay ki natirèl. Pa gen moun ki ka achte lanmou. Dakò? Renmen moun ki renmen w. Ebyen zanmi m, si w te renmen ti videyo sa, m ap mande w abòne, pataje, swiv chanèl nou an ki se Tonton Degode, Komedyen Pèp la, epi paj Facebook nou an ki se Levanjil se Dezi m. M ap tann ou, Ede nou avanse, konsa nou va fè travay la rive pi lwen. Pa bliye, nou toujou la pou nou pote souri sou lèv ou. Nou renmen w anpil. Se Tonton Degode Komedyen Pèp la pou yon lòt jenerasyon. Woy, si w pa abòne, m p ap kite w dòmi aswè a non. Oh!